Salut tout moun, non pam se Lily Haïti, jodi a mwen pote pou ou yon video de 10 objè ke la syans pa ka esplike yo. Map tou envitew abòne e klike sou ti klòch la pou ka premye moun ki gade pwochèn videom nan. Let's go! Nimewo 10, Badye Ra An 1922 akiyològ Howard Carter te fè youn nan dekouvè ki pi enpòtan nan istwa, tonm entak farawon Toutankamoun. Istwa di ke dekouvman tonm sa te pote avèk li youn nan majisyon ki pi pisan ke moun konnen. Ou te konnen, omwen 30 moun ki te fè kontak dirèk ak kavo Fawon an te mouri nan sikonstans etranj. Tèt chaje! Mefyansman, sèl moun ki pa t soufri kòlè majisyon an se te akeyològ Carter. Ou konnen poukisa? Istwa a di ke Carter te pote avèk yon bag trè puisan ki ka fè kwazman ak majik dye Toutankamong nan, bag dye moun peyi Ejip la, Ra. Lejand la di ke bag sa pwoteje moun ki genyen l lan de nenpòt danje oswa madichon, e se grasa li ke akyològ la pa t mouri, tankou lòt esploratè parèy li yo. Nan moman sa a nou pa konnen nan men ki moun bag sa ye, oswa si li menm reyèl. Sèl sa nou konnen, li konsidere kòm youn nan objè ki pi pwisan nan istwa ansanm ak kavo Toutankamng nan. Nimewo 9, Epe Jiang yo Pami zam ki pi pisan nan istwa a, se mitik nepe Jiang yo, ki suiv teknik milenè ke sèl vanyan sòlda Chinwa yo te konnen. Epe yo te fèt ak yon alyaj espesyal metal e dekore avèk kristal ble ak idyagram milenè ki te ba li yon konsepsyon inik. Ou te konnen, kèk istwa asire ke nepe sa yo te tèlman fèt pafè ke yo te ka kenbe filman yo nan pasman tan an. Byenke sa ka sanblen tankou yon blag, nan ane 1964, pandan yon espedisyon akeyolojik nan Lachin, Yo te dekouvri yon ansyen nepe dyang nan yon kondisyon pafè san li pa gen yon minimòm mouye e pwente fil li entak kòmsi yo te fenk fabrike l. Epi, èske w konnen konbyen tan nepe sa la? Si nimewo yo pa t echwe nan espè yo, li gen plis pase 2500 ane epi li rete menm jan kòm premye jou a. Nepe dyang yo se youn nan objè ki pi pwisan nan istwa. Nimewo 8, Wòch Jakòb la Nan chato Scotland lan gen yon wòch ki gen yon pouvwa ke yo potko janm wè avan. Èske w konnen kisa l ka fè? Lejand lan di ke wòch la ba ou pouvwa sou tout Scotland si ou genyen l nan men ou. Ou ka deklare tèt ou kòm souveran lejitim nan Scotland e pèsonn pa ka pran dwa sa, paske wòch la ap pou ou. Si ou ta vle konnen, istwa wòch la trase orijin li nan Labib, nan liv Jenès la. Vèsyon ofisyèl la di ke Jakòb te sipòte tèt li sou wòch sa dè milye ane avan, e depi lè sa li akeri pouvwa surnatirèl. Dapre istwa, wòch la pase nan diferan wa ak chèf enpòtan pandan tout ane yo. Kounye a wòch Jakòb la sitiye nan Ewòp, e yo pa pèmèt kenn moun vin an kontak ak li, paske li se youn nan objè ki pi pisan sou planèt nou an. Nimewo 7, Wòch majik filozofal la Wòch sa se yon lejand sibstans chimik ki gen yon pouvwa estwòdinè. Yonn nan yo se veye nenpòt metal an lò, geri nenpòt maladi, e menm pwolonje lavi yon moun jis imòtalite. Malgre ke jodi a lide de yon wòch pwisan konsa trè ridikil, nou konnen ke pou plizyè syèk, kreyasyon wòch filozofal la te objektif ke alchimiz nan ansyen mond la te pi anvi. Menm syantifik trè respekte tankou Isaac Newton te fè rechèch sou pwosesis pou yo kreye wòch la. Malerezman yo pa te janm ka kreye youn oswa yon bagay ki sanble l, ak tan tantativ fè l te tou senpleman disparèt. Sa ki yon reyalite se ke endepandaman si l te egziste ou non, li se youn nan objè ki pi pwisan nan istwa. 6, Objè ke yo plis chache nan mond lan. Dapre yon vèsyon lejand yo, gwo de Jezi te itilize pandan dènye soupe a nwit avan li mouri a gen yon gwo pouvwa ke moun poko janm wè, tankou bay lavi etènèl a moun ki bwè ladan l oswa kapasite pou l bay sajès enfini a moun ki kenbe l la. Pouvwa li kaptive plizyè sentèn moun nan tout listwa. Anpil nan yo te fouye pou li, menm nan tan modèn nan. San nou pa ale twò lwen, ou konnen nan ane 2017, yon ansyen Anglè te ofri yon rekonpans de yon milyon dola a nenpòt moun ki jwenn depouy sa, evidaman, pèsonn pa te reklame rekonpans lan jis jounen jodi a. Menm si li vrèman egziste, mwen doute anpil ke si yon moun te genyen l, ke moun sa t ap livre l pou yon milyon dola. Yon gode ak pouvwa sa vo plis lajan ke sa. Pa gen okenn dout ke li se youn nan objè yo pi chèche nan tout tan, youn nan objè ki pi pwisan sou planèt nou an. Nimewo 5, Dyaman ki pi pisan nan mond lan. Dyaman sa genyen 8 kara e konsidere kòm youn nan objè ki pi pisan nan tout listwa. Lejand lan di ke moun ki genyen dyaman sa nan men l ap gen kapasite pou l domine mond lan nan volonte l. Sèlman gen yon kondisyon, li sanble ke pou kèk rezon, dyaman sèlman fonksyone si l nan posesyon yon fanm. Si yon gason manyen li ap mouri. Orijin dyaman misterye sa soti nan peyi End, e lè istwa sou pouvwa l te kòmanse rive nan zòrèy moun, li te vin yon objè ke tout chèf ki pi pisan yo te bezwen, nan diferan nasyon yo. Daprè istwa anpil moun inosan te mouri pou dyaman sa. Nan fen istwa sa, an 1877, dyaman sa te vin nan men Rèn Victoria, nan Wayòm Ini, e se yo ki pwoteje l jodi a. Bagay sa se objè ki pi enpòtan nan bijou kouwòn britanik lan. Pou objè sa, sentèn moun te mouri. Li se youn nan objè ki pi pisan ke limanite a konnen. Nimewo 4, Lach alyans la Yon bagay ki ka tiye yo si w manyen l Youn nan objè ki pi pisan nan istwa a se te Lach alyans la. Istwa a di ke bwat sakre sa a te bati pa ansyen Izrayelit yo dapre enstriksyon ki soti dirèkteman de Bondye. Lach la se yon bwat an lò kote yo te sere tab orijinal ak Dis Kòmandman yo, e lòt bagay ankò. Evidantman, li gen yon pouvwa sinatirèl nou poko janm wè avan. Nan diferan vèsè nan Bib la yo mansyone bwat kontra, e l te kapab fè bagay enkwayab tankou detri lame ak kraze miray. Tiye nenpòt moun ki manyen l epi ba l kon kominikasyon dirèk ak Bondye. Gwo pouvwa sa a fè bwat kontra a te vin tounen yon objè ke anpil chèf te anvi nan tan. Men jous jounen jodi a pèsonn pa ka jwenn li osa nou sipoze. Yon vèsè nan istwa lach la di kounye a li kache andedan tanp sa nan Etyòp. Men yo pa pèmèt ni wè l oswa manyen l. Se konsa pou tout sa lach alyans nan istwa te ka fè, li se youn nan objè ki pi pisan ki eziste nan planèt nou an. Nimewo 3, Liv Thoth la Manuskri ki pi enkwayab nan tout tan yo Mwen panse ke ou konnen istwa ansyen peyi Lejip la plen ak anpil zafè ak mistè ki tankou yon magouy. M panse ke youn nan pi kirye yo se maniskri sa a, ki ka ba ou pouvwa pale ak bèt e kominikasyon dirèkteman ak dye yo lè ou ta vle. Istwa a di ke maniskri sa se youn nan dye ki pi pisan nan mitoloji ejipsyen yo ki te rele Thoth ki te ekri li, e maniskri sa te konpoze pa 78 plak dò. Ou te jwenn enfòmasyon trè pisan ki poko devwale bay limanite a. Li ba ou pouvwa pou pale ak bèt yo, e dye yo lè ou ta vle. Sèl sa, se pa kenenpòt moun ki ka entèprete l, se moun yo chwazi a. Malerezman, maniskri sa te pèdi nan kèk pwen nan istwa a, e kounye a, sèlman fragman kontni li yo konsève nan diferan vil nan mit nan mond lan. Konesans ke ou te kapab jwenn aksè a maniskri Tòt la, li pwobab ke li se maniskri ki pi pwisan ki te egziste nan istwa. Nimewo 2, Chèz Thomas Bousley a. Chèz ou pa ta dwe janm chita sou li. Menm si li posib pou yo chèz la dwe objè ki mwens pwisan ou pè ou ta ka twouve, chèz sa ke mwen pral moutre w la se esepsyon règ sa. Istwa a di ke nan lane 1702, yon asasen ki ta pral mouri, te mande kòm yon dènye sivi pou yo te pèmèt li manje nan kafe prefere l. Byenke yo te asepte demand li a, yo di ke nan chèz Thomas te chita jou lannwit sa madisyone pou tout tan. Istwa a di ke tout moun ki te chita nan chèz sa depi lè sa a te pèdi lavi yo nan sikonstans etranj. Byenke pa gen okenn fich ofisyèl, yo di ke anpil wav ki te chita nan chèz sa a te jwenn lanmò yo. Si ou ta vle konnen, chèz la toujou nan menm ba depi lè Thomas te vin manje a, sèlman ke kounye a yo tounen l yon mize. Kiyozite a se ke chèz s la jis anwo pou evite nenpòt trajedi. Pwen an se ke li posib ke chèz sa se li ki pi pwisan ak misterye ki janm egziste nan istwa. Nimewo 1, Wòch chita Mani, Wòch la ki ka ba ou nenpòt sa ou vle. Kèk istwa ansyen di ke depi lontan yon wòch briyan ki gen pouvwa majik ki tonbe soti nan syèl la. Aktyèlman, wòch sa yo rekonèt li kòm wòch chita Mani nan relijyon boudis. Se youn nan objè ki pi pisan nan istwa. Dapre istwa, wòch la te tonbe soti nan syèl. Moun ki te jwenn li a byen vit te reyalize ke wòch la te espesyal, paske li te gen yon pouvwa yo pa t janm wè avan, pami yo vwayaje nan tan e konpli tout volonte yo. Nan tout istwa a, moun te eseye jwenn li. Men sa te initil. Menm jodi a nou pa konnen ki kote li ye, reyèlman, ak dosye l nan istwa a. Si ou te rive jiske la map ba ou yon gwo mèsi. Bay videyo sa yon like e pa bliye kòmante kiyès nan bagay sa yo ki pi biza. Map envite w abòne pou w ka premye moun ki gade pwochèn videyo kap vini an. A la pwochèn. Bye bye.